Mwen konnen gen anpil Ayisyen ki chaje avèk potansyalite, anpil Ayisyen ki chaje edikasyon. Se sa k fè a chak fwa mwen wè Ayisyen pa valorize Ayisyen ki edike, Ayisyen ki gen potansyalite, sa fè m mal anpil. Paske nou pran tout moun nou mete nan menm panye. E se youn nan rezon ki fè w wè Ayiti pa ka avanse paske nou pa konn kijan pou nou respekte e valorize moun ki o nivo yo, oubyen moun ki fè sakrifis pou yo rive nan pozisyon. Le fè ke moun sa rive nan pozisyon sa, nou pre kite, kite jalouzi pran kè nou, ok, hèn pran kè nou, pou nou panse ke e, e moun sa pi bon pase nou, men nou pa vle valorize moun sa ki fè sakrifis pou rive kote li. Chaje Ayisyen ki chaje avèk potansyalite, chaje Ayisyen ki gen degre, chaje Ayisyen ki gen edikasyon, wi. Se yon bagay mwen fè but map fèl pou premye fwa paske gen anpil moun ki panse ke dèfwa yo ka devalorizem rezon paske gen anpil moun wè ke se map promote kilti ayisyèn map danse mwen rele tèt mwen konpa dance instructor wi mwen rele tèt mwen konpa dance instructor paske mrenmen kiltim mrenmen peyim m son dansè m chwazi danse paske son hobby se pasyonm men se pa sa ki dekri pèsonalitem euh mwen te ayiti. Lè m te Ayiti, manman m pa t gen lòt chwa ke fòse m pou m te edike tèt mwen, ke fòse m pou m te al lekòl pou m te ka edike. Men se pa sèlman lekòl ke m te edike men manman m lakay li, li te ban mwen lòt edikasyon. Malgre manman m pa t gen chans pou l te fini lekòl li, men l te toujou fè m kwè ke edikasyon se pòt sòti a. Wi se vre alepòk papa m te Kanada, papa m t ap regle rezidans pou mwen, men manman m te toujou fè l fè m kwè ke M pa ka kite Ayiti san ke m pa gen papye m ki prè. Li te fòse m pou m te fè edikasyon m pou m te fin lekòl mwen an Ayiti. Malerezman, m pa t gen chans pou m te ale Kanada vrèman, e chans pou mwen m te vin fin lekòl mwen an Ayiti vrèman. M te deside pou m ale Sendomeng. Lè m rive Sendomeng, M al aprann jeni elektwo-mekanik. Mwen fè 4 mwa ap etidye espanyòl avan, apre sa mwen rantre nan inivèsite ki se UTESA m al etidye jeni elektwo-mekanik. Mwen fè 2 zan nan jeni elektwo-mekanik, mwen kite jeni elektwo-mekanik an UTESA m ale nan Pucamama. De Pucamama kounye a la m al aprann Diseño Gráfico ki se Graphic Design slash Marketing ki se dijitalize. Men avan tou m s on moun ki te konn djòl.

This administration Wi sa fè petèt ke plis de 12 ans, 13 ans se vre men wi mwen gen papye toujou l nan menm la Ozetazini. Paske manman m te toujou di mwen sa ke edikasyon se kle pòt pou m sòti. Li te nan lespri m pou m te toujou vle aprann. Enben lè m vin kite Sendomeng, ki se Santiago. Vrèman vre, m vin vwayaje. Konsa, m pral fè aparisyon m tou Ozetazini. Ozetazini, m potko janm gen chans pou m ale lekòl Ozetazini. Men, lefè ke m te al lekòl Sendomeng, m te aprann yon metye Sendomeng, mwen ouvri yon konpayi, ki se Graphic Design, Clo Design Graphic. De la etan apre m ouvè Clo Design Graphic Design, Clo Design Graphic, se kounye a, se konsa tou m pral kòmanse avèk mouvman konpa. Se la m pral kòmanse itilize talan m pou m ka ede moun a pèdi pwa, pou m ede moun kòmsi a rete fit, healthy. Se konsa New Life Dance Studio pral pran nesans. Mwen vin chwazi mizik pa m, mizik lokal mwen, mizik peyi m pou mwen ede moun yo fè egzèsis pou yo ka pèdi pwa. Men se pandan m Ozetazini an tou Pandan mwen gen konpayi ki se Close Design Graphic ki se yon graphic design konpayi kap fè logo, flyer, poster, se konsa tou m prale pran klas an liy pou m al upgrade konpayi m nan ki jounen jodia vin tounen youn nan pi gwo konpayi Ozetazini ki fè sak rele website ansanm avèk web hosting. Nou gen pwòp server pa nou, nou gen pwòp web hosting pa nou. Siksè m depann de sakrifis mwen. M son moun ki stab Ozetazini. M gen 2 pitit Ozetazini. M pa gen manman, m pa gen papa Ozetazini. Si m travay 3 mwa Ozetazini nan 11 an, m pa travay plis ke sa. Oubyen si m travay petèt, an n di pa egzanp 3 a 4, lè di 6 mwa, m travay Ozetazini, m pa fè plis ke sa. E chak konpayi sa yo m travay pou yo a, se pa ti konpayi yo ye. Vizyon m se te toujou pou m te travay nan McDonald, pou m t al travay nan Walmart, pou m t al travay nan Wendy's, paske m te bezwen yon bagay pou degaje, paske m pa gen pèsòn isit. Men plan lanati se pa konsa l te ye pou mwen. M te vin isit pou m te ka vin chache lavi, men m vin end up pou m kreye pwòp konpayi pa m. Mwen gen 2 konpayi k ap mache. On digital on digital marketing company avèk New Life Dance Studio ki se dans lan. Dans lan se pasyon m paske mwen vle ede, mwen vle pouse kilti mwen. Men m pa viv de li. Kounya nou genyen sa k rele A Plus Marketing Tech, youn nan pi gwo konpayi ayisyen Ozetazini ki ofri web hosting, server hosting. E non sèlman sa tou, nou fè sa k rele digital marketing. Se pou montre ke gen anpil ayisyen ki gen valè, men le fè ke ayisyen tèlman egoyis, yo tèlman jalou, yo pa ba yo valè. Gen anpil ayisyen ki vle ede peyi yo mwen menm mwen vle bay chak ti jèn opòtinite ke mwen menm mwen pat gen ou ke moun pat janm ban mwen se sakrifis mwen se hard work mwen se anpil etid ki fèm rive kote m ye an m vin etazini lèm fin kreye konpayi m m pat janm gen chans ale lekòl ozetazini e jiska prezan map pale avèw la m poko janm ale nan kolèj oubyen inivèsite ozetazini mwen fenk kalifye pou m ale nan college ozetazini pou m al aprann business administration. Ansanm avèk marketing. M pral fè l pou fan. Pa paske m pral fè l paske m pral travay pou yon moun paske m gentan gen 2 konpayi k ap mache deja. E m s on Ayisyen Ozetazini. Chak Ayisyen ka fè l menm jan ansanm avè m. Men fò nou aprann valorize sila yo ki gen potansyalite, sila yo ki kapab vrèman. Ou pa ka vle kraze moun sa k vle ede w la, moun sa k vle kanpe ansanm avè w la. Fò w aprann idantifye ki moun ki renmen w vre. Se pa tout moun ki rayi w, se pa tout Ayisyen ki rayi w. Gen Ayisyen ki successful. Gen Ayisyen ki vrèman siksesful, ki stab nan mond lan, men le fè ke gen twòp hèn, gen twòp egoyis, yo pa okipe nou. M ap di sa ankò, mwen vle bay opòtinite a chak grenn Ayisyen ki vle aprann, m gen resous, m gen teknoloji pou m bay chak grenn Ayisyen, chak grenn jèn Ayisyen on metye. Se swa web design, se swa web hosting, se swa aprann fè grafik, se swa aprann ranje computer. A me computer tech too. M fè depanaj, m build computer, m fè software, software and hardware. Men jis paske w wè m ap danse, sa pa, sa pa, sa pa, sa pa defini kiyès mwen ye. Paske nou pa respekte, nou pa chèche konn ki moun moun ye. M pa janm pale de tèt mwen. Pou m fini, m son nèg m pale 4 lang. M pale fransè byen, m pale espanyòl byen, m pale anglè byen. E m pale kreyòl. Lòt lang m pale men m pa pale tèlman ki se pòtigè men m konprann li trè byen. M gen 4 fason ke m ka defann tèt mwen nan peyi sa avèk lang mwen. M pa nenpòtreki. M renmen Ayiti, m renmen kilti m, m renmen peyi m, m vle ede peyi m. Men kote m ye a la, pitit mwen anfòm, tout lòt pitit mwen anfòm, manman m anfòm, tout fanmi m mwen vle fè yo anfòm tou. Men se pa sèlman fanmim mwen bezwen fè anfòm, mwen bezwen chak grenn ayisyen ka viv menm jan mwen manje, m ka bwè, m bezwen pou chak grenn ayisyen leve pou yo ka manje pou yo ka bwè tou. Ann sispann detwi youn ak lòt, ann sispann detwi frè nou yo ki ka ban nou opòtinite, ann sispann kraze sila yo ki ka ban nou, ki ka ouvè pòt pou nou menm. Mwen vle ouvè pòt pou nou menm. Gade pou wè, m gen 4 laptòp jiska 5 laptòp m ap travay chak jou. Gon epòk ki te genyen m pat menm ka gon laptop menm. Se sakrifis. Men malgre sa, sa pa anpeche pou m di ah kote m te pase a, ou konprann sa m la fò tout moun pase la non. Mwen vle bay chak grenn Ayisyen ki an Ayiti, ki Ozetazini, mwen pa konn ki bò w te ye a, yon opòtinite pou aprann menm jan m te aprann nan. Ou pa oblije pase mizè menm jan ansanm avè m. M jis vle ede w. M pa enmi. M son zanmi. Dayè m pa yon moun ki nan deyò a la a, kòmsi kòm ta di w ki nan, ki nan, ki nan klan an. M pa moun sa a. Gen anpil moun se online sèlman yo wè m. Yo pa janm wè m anmenm pèsòn. E guess what? Yo rayi m, yo pale m mal. Menm ti bagay konpa mouvman m ap fè, m ap anseye konpa, m pa ka imajine konbyen moun ki rayi m pou li. Gen nèg ki di menm, m ap fè konpa, m ap danse se pou m ka kouche a fanm. Men pandan se tan kote m rete, pa janm gen moun ki konn kote m rete menm. Pa gen moun ki ka di w, ah, mouche, m t al kay misye yon lè wi, men kot misye rete, misye te envite m lakay li. Biznis se biznis. M gen dizan m ap fè sa m ap fè a, si yon moun poto konplenn pou mwen, m poko wè l, m poko tande l. Sèl moun ki fè sa, se moun ki rayi m. Se moun ki pa vle wè m. M renmen tèt mwen anpil. M renmen fanmi m anpil. E m renmen Ayiti anpil. M renmen Ayisyen anpil. Men, nan nivo m rive nan vi m nan, M fè sakrifis pou li, m pase mizè pou li, pou m rive la a, pou m ka stab. M pa moun ki pral fè dyòlè, m pa moun ki pral montre anyen, m pa moun k ap fè, m pa stil de nèg sa a. I'm humble enough. Paske m renmen peyi m, m pa vle al show off avèk sou okenn tèt ayisyen paske gen anpil ayisyen sa yo bezwen fè, yo bezwen kòm drapo toujou sou tèt pou y ap montre lòt moun yo ke y ap domine, y ap domine, yo sesi, yo se bòs. M pa gen foli bòs. M gen konesans ase pou m viv. e m ap viv. M ap viv byen. Lè m ap di m ap viv byen, m pa bezwen gen milyon non pou m ap viv byen. M pa bezwen ap manje chak jou non pou m ap viv byen. Paske m gen lapè nan tèt mwen. M alèz. M vle pou chak Ayisyen alèz nan mond lan. Men pou w alèz, fò w konn sa w vle. Pou w alèz, fò w chache wout edikasyon. Paske nan wout Ayiti pwale la, san edikasyon, nou pa pran okenn kote. Mwen menm se edikasyon ki ban m opòtinite pou m rive kote m ye a. Manman m te fòse m, men se sakrifis m te fè avèk edikasyon ki fè m rive kote m ye a. Sinon, bann kote m t ap ye jounen jodi a menm jan avèk anpil lòt ti jèn k Ayiti k ap pase mizè nan moman an, ki pa gen okenn reponn, ki pa ka al lekòl, bann kote m te ka ye. Men m te gen yon privilèj. Se zanmi w Claude a, m te pataje ti dezi ansanm avè w. M pa pi bon pase w. M pa mye pase w, men m vle ede w. M vle w konprann lè yon Ayisyen gen bon entansyon pou l ede frè l ak sè l. E m se yon Ayisyen ki gen bon entansyon pou m ede w, men fò w konprann sa m pa yon enmi. M se zanmi w. M se frè w. M se kouzen w. M se fanmi w. M pap janm kont ou. Paske se Ayisyen nou ye, nou gen menm san. Nou se menm ras. Ann aprann pataje lanmou. Ann kòmanse di youn ak lòt ke n renmen yo. Ann es, ann ap, ann kòmanse ede youn ak lòt, n a sezi wè devlopman k ap fèt nan peyi sa a e nan kominote nou an. Menm nan dyaspora se chen manje chen. Menm nan dyaspora se yon kesyon de pou kiyès ki pi bòs, se show off, lajan fè makak. Tout sa yo se makak yo ye. W ap mouri, w ap kite yo dèyè. Viv ti vi w trankilman. Enjoy lavi w avèk fanmi w. Ede youn ak lòt. Ede youn lòt grandi. Nan sezi wè ki bò Ayiti ap rive e ki jan kominote nou ap grandi. Mwen menm m alèz. M rive deja kote m vle rive a. M successful deja. Ankò m gen 2 konpayi, 2 biznis Ozetazini ke m kreye avèk sakrifis. Sakrifis. Pa manje, pa dòmi pou m rive kote m ye a. M vle menm bagay la pou ou tou. Se te zanmi'w Claude a la pwochèn. Pa bliye m renmen w. M pa w enmi. Renmen m tou.